Hey guys sa kap fèt Give Entrepreneur nou anfòm? M salye nou Mwen vin pataje ansanm avèk ou 3 gwo sekrè kap pèmèt ke ou reyisi nan lavi kap pèmèt ke ou fè siksè nan lavi ou 3 sekrè sa yo mwen vin eseye pataje l ansanm avèk ou pandan m nan wout la la m tap eseye pale avèk mwen menm M di poukisa m pa pataje l avèk fan mwen yo, avèk moun ki konn swiv mwen yo, avèk yon pwòch mwen petèt la itilize li, li menm tou la reyisi nan vi l. Avan tou map map pran ti tan map mande w tanpri abòne a chanèl sa, like paj la pou nou, pataje l ak yon zanmi w, pa fè egoyis lè w fin tande yon grenn pawòl konsa ki kapab ede w. Wa eseye pataje l avèk yon zanmi w pou l kapab ede zanmi an tou. 3 sekrè ke m vin pale avèk ou, 3 gwo sekrè nan lavi si ke yon moun ou rate yo, ou pap kapab reyalize rèv ou, reyalize moun ke ou dwe ye an. Premye bagay ke ou dwe konnen nan lavi, ou dwe konnen kiyès ou ye. Qui vous êtes? Kiyès mwen ye? Kiyès ou ye? Ki suis-je reyèlman? Paske, an reyalite, lòm lan, ou pap kapab donte l, ou pap kapab donte ou menm lan si ou pa konn kiyès ou ye vrèman. Anpil fwa ou konn ap viv ou pa konnen kiyès ou ye vrèman. Egzanp, m toujou pran egzanp sa lè m ap pale pou m pran Labib. Jezi Kris t ap fè yon pakou avèk disip li yo. Apre yon tan dane ke l fè avèk disip yo, li rive yon moman li di, Kiyès yo di mwen ye? Disip yo reponn, epi l di, e nou menm, kiyès mwen ye pou nou? Sa revele m pou l fè m santi ke ou p ap ka fè wout avèk yon moun si w pa konn kiyès li ye. Paske nan Ebre chapitre 10, si m pa twonpe m, Ebre 10, wi, si m pa twonpe m, li di ke, an reyalite, lòm lan, se pa la chè a sa w ap gade la. Lòm lan, an reyalite, se lespri. E sa ke ou bezwen konn kyes ou ye. Lespri a ki se ou menm lan, w ap fè yon wout avèk la chè. Gon moman la chè ap rive l ap kite w. Se sa ke ou bezwen konn kyes ou ye pou w kapab reyalize rèv ou vreman. Jezi Kris, antanke espri, Dye, li te bezwen t ap fon wout avèk disip yo, disip yo te oblije konnen kiyès li ye. Si w pa revele pou w konn vrè idantite w, vrè ou menm, sa se premye pàn ke w dwe genyen. Èske m gen yon moun la ki kapab reponn vrèman a kesyon sa pou w ta poze tèt li kesyon sa maten an oubyen aswè a oubyen lè ke w pral tande odyo sa a, videyo sa a, se kiyès ou ye? Sa se premye bagay. Lòt pwen k ap pèmèt ke ou avanse nan lavi ou, lè w fin konn kiyès ou ye, ou dwe konn kiyès ou vle ye demen. Lè w fin konn kiyès ou ye jodi an, ou bezwen konnen kiyès ou vle ye demen, kiyès ou anvi ye demen, kiyès ou dwe ye demen. Sa a li trè enpòtan. Anpil fwa gen moun k ap viv, yo pa, yo pa, yo pa, menm lè w ta mande yo apre 5 an, kòman ou wè tèt ou apre 5 an, kòman ou wè tèt ou apre 10 an, Kòman w wè tèt ou aprè 3 zan? Kòman w wè tèt ou? Gen moun ki petèt li paske l pa ap travay, li pa gen lajan, petèt li di a mwen menm jan mwen ye konsa m ap mouri. Non! Ou dwe gen yon vizyon an depi de tou. Men pou ou wè tèt ou aprè 10 zan, gen yon bagay anndan tèm sa a, oubyen anndan pwen sa a ki di ke disipline, otodisiplin. Fòk ou disipline vi ou. Paske yon moun pou l reyisi nan lavi l, yon moun pou l vin moun li vle a, li bezwen sa ki rele anpil disiplin. Wap wè m te fè yon video sou sa m te di w ke Ronaldinho Cristiano Ronaldo pa pi gran jwè ke Ronaldinho, Leo Messi pa pi gran jwè ke Ronaldinho men nèg sa yo gen yon bagay nan lavi yo ke Ronaldinho pat genyen ki se disiplin. Ronaldinho Cristiano Ronaldo disipline lavi l, Leo Messi disipline lavi l nèg yo reyisi. Poukisa Ronaldinho echwe? paske pa disiplin. Twazyèm pwen pou fini se, m ap eseye pataje sa ansanm avèk ou, m ap fè yon ti mache, nan solèy la, m ap moute nan sant lan. Gen yon, m gen yon pwofesè nan administrasyon an, alò l te di m sa an pòtigè, m ap eseye pataje l ansanm avèk ou. Li te di m, Charles, Lavi a se menm jan avèk yon tren ke l ye k ap vwayaje. Nan tren lavi a, a chak stasyon ke tren sa rive li sipoze fè sa k rele kanpe. Lavi se konsa. Li di m gen de moman nan lavi w ap rive s on stasyon ou oblije kanpe. Li nòmal. Lè w kanpe fòk gen moun ki desann. Nan lavi w, Nan pakou lavi w ap toujou jwenn gen moun ki nan vi w ki pa pral lwen avèk ou, y ap rive y ap kanpe. Men li di m yon sèl bagay pou bagay, pa janm konnen se ki kote w vle ale. La bonne décision. Se ki kote w vle ale. Petèt gen moun ki ap fon wout, li von kote, li swaf dlo, li pase bwè dlo, li pase li manje, menm jan nan Som 23, li di konsa, lè l fin di Letènèl mwen bèje, Li di, Il me fè repoze dan de vèr patiraj. Tande byen. Il me fè repoze dan de vèr patiraj. Le vèb isi se le vèb repoze. Vèb repoze pa vle di abite. Repoze vle di pran yon ti poz. Fon ti chita. Fon ti poz la. Fon ti ki chita la. Men David konnen se repo Bondye ap fè l pran. David konnen Dye ap fè yon wout avèk li, li bezwen repo. Men li pa ka vin rete. Anpil fwa nou konn jwenn gen moun nan lavi a kap ki petèt tap gran nan lavi l men li jwenn yon bagay ki rele avangou. Ok, lè l jwenn avangou a kisa l fè? Li rete la, li kontante l, li satisfè l de avangou a la, li di bon la m bon. Poutan ou tap kelke choz, ou tap miltimilyonè, ou tap yon gran tòm, yon gran fanm nan vi w. Kisa ou fè ou? ou jis kontante w de sa, ou satisfè w, ou kontante w avèk sa, ebyen, twazyèm pwen an ki di, ki kote w vle ale? Ki kote ou vle ale? Ki kote ou prale? Dakò? Ou bezwen konn kyès ou ye. Lè w fin konn kyès ou ye, ou bezwen konn kyès ou dwe ye, ou vle ye nan vi w. Apre sa, ou bezwen konnen ki kote ou prale. Direksyon. Ki kote m prale? Anpil fwa lè w derape ou pa konn ki kote ou prale. Wap mal ateri paske nan lavi gen yon pwen de depa e yon pwen darive. Lè w kòmanse pa, ou kòmanse pa ale kòmansman, ou kòmanse pa ale pwen de depa, men gen yon kote wap rive ki se pwen, pwen darive w. Men piske ou te konnen ou te detèmine pou al tèl kote, kèlkeswa sa w jwenn nan chemen an, ou pap janm dekouraje, epi li pap janm pran tan w paske ou konnen ou gen yon kote ou prale. Anpil fwa nan lavi jèn yo. Jèn gason m yo, jèn fi m yo, nou pa konnen kiyès vrèman nou vle ye, nou pa konn kiyès nou ye, e nou pa konn ki kote nou prale. Non, yon moun k ap viv, yon moun ki gen bon sans, yon moun ki gen yon vizyon, yon moun ki gen yon rèv, li bezwen konn kiyès li ye, li bezwen konn kiyès li vle ye, e li bezwen konn ki kote l prale. Se trè enpòtan nan lavi pou konnen kiyès ou ye, Kiyès ou vle ye e ki kote ou prale. Se Guy Vent Entrepreneur, se yon konsèy kem te pote pou ou. I love you guys. Mwen nan lari a la, nap fè chemen an la. Mwen ak patnèm lan m pral salye. Yo bòlè sa kap fèt la? Ou pa al travay jodi an menm? Anfòm? Alright. Koze menm. Alright. Eh, sitwayen yon jèn jan ank la. Sa wap fè jèn jan? Ok. Male, m kite nou, m renmen nou anpil, kenbe fèm. Abòne a chanèl la pou nou. I love you guys.